Hello, kòman nou ye, kòman nou ye, kòman nou ye bèl ti zanmi m yo. An nou swiv etap sa avèm ki se like, share, souswèl avèk chanèl la, Aktive ti bèl ou pou w ka jwenn tout notifikasyon lè m lage. Jan nou kapab wè a, jodi a mwen vin montre ou kòman ou kapab fè yon bon jus spaghetti ou menm ki nan dayèt, l ap kenbe w pou tout jounen an, l ap ede w. Nou wè spaghetti ke mwen use la se yon whole wheat spaghetti, se li menm pou ou use. Ok mes amour nou kapab wè mwen gen spaghetti mwen mwen genyen banana mwen epi mwen genyen ani twale mwen mwen genyen lèt mwen mwen genyen tout ti bagay mwen tout ti engredyan mwen reyini rezon k fè mwen sèvi lèt no fat sa se paske Frifat lèt sa a se li menm mwen itilize pou le moman pou mwen menm paske mwen nan dayèt li edem anpil ok li pa genyen anpil anpil grès menm jan avèk lòt la li se mwen bwè li se li menm lèm nan dayèt li edem anpil mwen genyen tout bagay mwen la mèzamou mwen deja gen dlo mwen sou dife mwen pral sèlman mete kanèl an etwale lòt bagay ladan ti sèl epi pou mwen mete yo ladan epi pou mwen ka pran haf nan spageti an mwen mete bouyi nou kapab wèm pa gen anpil suk paske mwen di nou konsa lè ou nan dayèt ou evite manje bagay sa yo ok mwen mete yon ti sèl nan dlo a kap bouyi an mezanmi. E vwala se konsa mwen mete spageti an mes amour mwen pa mete anpil mwen mete demi bag la paske mwen pa fè anpil se mwen menm sèl ki nan dayè mwen konseye ou fè sa nan maten lap kenbe ou pou tout jounen an ok mes amour menm ke ou nan dayè sa pa vle di pou pa nan farin ou ka diminye ou ka pran sa ki lo fat yo. Jan nou kapab wè a mes amour mwen kite espagueti mwen byen lage nan chodye a byen bouyi e se konsa mwen retire dlo a ladan nou kapab wè li vreman lage li mou epi map retire kanel yo ladan yo paske mwen pral blende l an nou swiv tout bagay a nou kapab wè jan grenn Spaghetti m byen kuit. Mwen kite li byen. E se konsa mes amour mwen pran blender mwen. Mwen pral mete spaghetti mwen nan blender mwen. Map mete glas, map mete suk, epi map mete banana nou te wèm genyen an. Se plis rezon ki fè mwen pa mete twòp suk paske banana a deja suk. Kre. Epi map mete yon ti esans ladanl tou mes amours. Rezon ki fè mwen mete yon ti glas, nou konnen um, pou fè ju an wap bezwen glas vreman. Men mwen menm mwen mete yon ti piti, mwen pa mete twop, se paske mwen nan dayet. Men ou menm si wap fèl lakay ou, ki pot ji spaghetti a wap fè ou pa nan dayèt ou ka mete bon jan ice. Mwen sèlman mete yon vye ti piti paske mwen nan dayèt. E kounye a mwen fin mete esans mwen mes amour. E kounye a la mwen pral mete glas mwen nan kòp lan.

E se konsa map blende mes amours Donk fè mwen pa mete sèl ankò Se paske m te gentan mete sèl lè spaghetti a tap bouyi Mwen vle evite ok mes amours E kounya la mwen ap byen blende li Epi mwen pral montre w men kòman li fini Se konsa mwen fin blende li mes amour mwen byen blende li e kounya la mwen prepare mwen prè pou ju an mwen fri pou jounen an mes amour kote ke mwen rale kòp mwen epi mwen ap vide ju mwen byen blende map vide li poum bwè ou tande a mes amour ou fri pou jounen an ok pa bliye swiv ti etap sa mes amour. Lap edew anpil lap edew jere dayet ou tou pa bliye mes amour chè like pataje avek yon lot zanmi yon fanmi mèsi anpil avè chak abonem yo mwen genyen ansyen abonem yo nouvo abonem yo mwen voye yon gwo love pou nou mwen gen yon lanmou rozi pou nou mèsi pou tout lanmou nou mèsi pou tout love nou e se konsa ju a fini Ou menm ki nan dayèt ki ta vle eseye yon bagay ki pou kenbe w ou kapab fè sa l ap kenbe w pou tout jounen an pa ezite al fè li e m ap reposte espageti an mwen itilize an men li ki se whole wheat espageti ou kapab fè li ok mes amour like share subscribe avèk chanèl la mes amour. Aktive ti bell nou lem lage pou nou ka jwenn bye bye thank you for watching.